Pou envite nou toutalè se Doktè Armel Demorcy, medsen lejis, ki ap pale n de wòl spesyalite sa a nan medsin nan ki li menm la tou pou travay avèk lajistis e pa egzanp nan gwo evènman kote gen anpil moun mouri konsa medsen lejis la se li menm ki te dwe la pou ap idantifye moun yo eksetera e sa pa egziste li pral esplike n difikilte k genyen pou spesyalite pa l la nan medsin sa a rive aplike nan peyi Dayiti. Men jis avan n ap louvri yon lòt sesyon enfòmasyon ki ap mennen n nan peyi Etazini kote Prezidan Barack Obama pa mete dlo nan bouch li jounen jodi a pou l atake dirèkteman Donald Trump fwa sa l site non l e li ba l konsèy pou l sispann kriye sou konn ti bebe k ap kriye sou pou pen ak kafe, sispann plèniche daprè sa l fè konnen e sispann lage diskredi. sou eleksyon prezidansyèl amerikèn nan k pral fèt 8 novanm ki ap vini la, e si l sispann denigre pwosesis elektoral la, e jan ke repibliken an ki ap trennen nan sondaj yo akize, li di si l pèdi se yon eleksyon trike ki ap fèt. E m pa janm wè sa nan tout vi m, daprè sa prezidan Obama deklare, m pa janm wè sa nan istwa politik modèn nan ke jan sa janm fèt pou yon kandida pou pòs prezidan, ap chèche li menm pou l lage diskredi sou eleksyon l ap patisipe ladan l ak pwosesis elektoral la anvan menm ke eleksyon fèt. Li di sa pa gen parèy li, daprè sa l di, e sa pa baze sou ankenn fè, daprè sa prezidan ameriken an rapousuiv pou l di e jodi a kote ke li di konpòtman sa a se yon konpòtman ki totalman iresponsab. Ou kòmanse ap kriye pou afè eleksyon Èske alòske pati a poko fini? Se kesyon sa prezidan an poze li, pati a poko fini. Premye w ap kriye pou afè eleksyon, daprè sa l di pandan yon konferans pou laprès li bay nan Washington avèk chèf gouvènman italyen an, Matteo Renzi, ki ap vizite prezidan Obama jodi a. E si lè bagay yo ap mache mal pou ou e ou kòmanse ap pèdi kontwòl, pèdi pedal, e ou ap rann lòt moun responsab, ou ap blame lòt moun, e bon, kòman ou pral kapab fè e pou fè travay sa a? Alòs li di l ke si e konsa li ye, kòman l ap kapab pou l dirije yon peyi tankou Etazini? M ap konseye Mesye Trump, se Prezidan Obama k ap pale, pou l sispann plèniche. E eseye defann opinyon w pou wè si w ka jwenn moun ki ap mache avè w pou al vote pou ou de preferans. Se Prezidan Obama k pale konsa nan konferans pou laprès lan jodi a. Kritik sa yo, li fè yo aklè san ke l pa pase nan kenn wout kwochi, yo rive lavèy dènye deba ki pral fèt nan televizyon ant Donald Trump ak kandida demokrat la Hillary Clinton, e de premye deba se Hillary Clinton ki te genyen yo. Nan mwens 3 semèn eleksyon pral fèt nan peyi Etazini, dènye rankont lan 90 minit nan inivèsite Nevada e kote ke deba a pral fèt. E milyadè repibliken an e daprè sondaj yo toujou dèyè Hillary Clinton, li vin pi fèb akoz de dènye akizasyon skandal yon seri de medam ki leve kanpe kont li ki repwoche l daprèzavwa li te ap fè manyen yo oubyen fè arsèlman seksyèl sou yo oubyen fè agresyon seksyèl sou yo san ke yo pat konsanti avèl e pafwa se de bagay ki te pase trè lontan men Trump deklare tout se manti. Nan pwogram ki pral gen nan deba ki ap fèt aprè demen an e non demen, demen de preferans sa vle di 19 e si moderatè a rive gen kontwòl deba paske. Yo prevwa kapab gen gwo derapaj, e yo pral pale de dèt piblik peyi Etazini, pwogram sosyal, imigrasyon, ekonomi, Lakou Siprèm, e pwen cho nan aktyalite nan lemond lan, epi kapasite 2 kandida yo pou veritableman yo kapab gouvène Etazini. Menm jan l konn abitye fè l, Hillary Clinton pa t tèlman pran randevou pou wikenn sa a, li chita l ap prepare l kou yon elèv ki pral pase egzamen. Li pa t gen ankenn evènman piblik, ni yè, ni jodi a. Dayè li deja pran avyon, li deja rive nan Las Vegas. E l ap tann deba sa a avèk, l ap pèdi pasyans, se sa direktris kominikasyon Jennifer Palmieri, ki t ap pale ak jounalis yo, ki t ap transpòte Hillary Clinton abò avyon nan, deklare. E Trump li menm panse ke estrateji ke l te mete a, selon Pòt pawòl Hillary an ta pral lage nou nan twou, sa ta pral fese nou atè, okontrè, olye sa fè nou pèdi vwa, sa vin ban nou plis, nou wè rezilta yo, e yo motive, okontrè, elektè nou yo pi plis, daprè sa Madam Palmieri deklare. Bò kote Donald Trump ki strateji pa l lavèy deba a? Eskize, li pran ti tan maten an pou l te fè preparasyon, daprè sa. antouraj li fè konnen, men li te gen 2 meeting aprè midi a. Nan Colorado Spring nan eta Colorado nan lwès peyi Etazini, li pousuiv atak fewòs li yo kont Hillary Clinton, li di se moun ki pi kowonpu yo janm e pral ki parèt kòm kandida la pou la premyè fwa nan yon eleksyon amerikèn li e dat sa foul lan ki te devan nan di aretel metel nan prizon donk e ti mizik sa chak fwa Trump ap patisipe Dezòmè nan deba ak patizan n yo, se konsa yo pale de Hillary Clinton. Donald Trump, yon lòt fwa ankò, li denonse yon eleksyon li di magouy, ki truke, e li atake laprès nan. Fòk nou di w ke òganizasyon k ap defann laprès nan peyi Etazini, tankou komite ki la k ap pwoteje laprès, deja leve kanpe e denonse Mesye Trump kòm yon predatè de laprès. Yo di yon moun konsa si l rive nan tèt peyi a, se baboukèt li pral mete le fèt ke l ap akize laprès ki ap fè travay li. Yon lòt fwa ankò, fwa sa l pa di kowonpi, li di ke se yon près ki totalman malonèt e si e pat li menm, Hillary Clinton pa t ap rive kote l ye a, daprè sa l afime. Li di l pa gen konfyans nan kesyon sondaj yo ankò, sondaj ki predi ke l ap pèdi e Hillary Clinton ap genyen nan twa semèn. Li di se yon nouvo Brexit ki pral fèt, paske sondaj yo te di Brexit la li pa tap pase, epi l pase, donk se sa li prevwa nan eleksyon sa yo, se li menm kap genyen, kontrèman a sa sondaj yo di. E pou kapab li di pou netwaye, pou seche marikaj yo rele Washington nan, li deklare si l pase, lap pwopoze pou yo limite manda eli nan kongrè a. E yo pap kapab e kòmsi eli plizyè fwa, plizyè manda. Fen kanpay sa a li terib pou tou lè 2 kandida yo paske gen de bagay tou ki pa trè bèl ke y ap di sou Hillary Clinton. Donk e dènye deba a se demen nan Inivèsite Nevada nan Las Vegas e kote 2 kandida yo pral genyen pou yo twoke kòn yo. Lakay pa nou, nou konnen gon espès de polemik ki te pete la konsènan youn nan èd yo, se èd dominikèn nan. Youn nan politisyen ki te pran dosye sa, se Youri Latortue, senatè Latibonit. Li fè konnen anbasadè dominiken an ki akredite nan peyi Dayiti, Ruben Silie, konfime l ke sòlda dominiken yo, yo kite teritwa ayisyen an, men èd yo te pote a rete isit. nan peyi a pou ride popilasyon ki sinistre a. Palmantè a ki te ranmase dosye sa a pou l te denonse le fèt ke sòlda dominiken te antre nan teritwa ayisyen sètènman se yon dosye ki trè sansib. Se raman w ta jwenn yon ayisyen ki dakò pou l ta wè yon sòlda dominiken ap mache an Ayiti pou sa pa ta di l anyen paske kontansye istorik yo yo anpil. Nou gen yon tou ak Etazini. Etazini, nou gen yon tou ak Lafrans. Men, sepandan nan ka Repiblik Dominikèn, yon peyi kole ak nou konsa e ki ap avanse pandan ke nou menm se koule n ap koule, se yon sitiyasyon trè konplike e konpòtman rasis otorite dominikèn yo, enstitisyon dominikèn yo pa rapò Ayiti, sètènman se yon rapò ki gen lanmou ladan l, fasinasyon men ki gen èn tou. Les deux côtés. Paske lè yap pimpe Ayisyen tounen se vre gen yon kategori Ayisyen ki pa santi yo konsène, men an menm tan gen de lòt bagay Dominiken an ap fè tout Ayisyen an jeneral yo oblije poze tèt yo kesyon sou rapò yo gen ak li. E donk e fòk nou di Youri Latortue e se yon politisyen ki e gen anpil ladrès, li konnen ki kote pou l pozisyone l e l te pozisyone nan dosye sa. Donk li denonse fason Prezidan Privert reyaji samdi. Nan dosye sa a, nan okazyon konferans pou laprès li te bay ansanm avèk Ban Ki-moon, Sekretè Jeneral Nasyonzini an, li denonse tou gouvènman li di ki te tante bay manti nan dosye a, l ap fè referans ak deklarasyon minis afè etranjè a ki te di pa t gen sòlda dominiken ki te antre ann Ayiti. Li anonse yo l ap konvoke manm CSPN yo pou yo vin bay esplikasyon sou prezans militè dominiken yo sèlman. Nou konnen genyen tout kalite militè ann Ayiti. Li pale de konfli, bon, sa m sot di a, kontansye istorik, li pale de pwoblèm kiltirèl ant de pèp yo. Ant de pèp yo, m pa kwè gen yon pwoblèm kiltirèl vrèman. Men gen yon kontansye istorik e genyen tou yon dominasyon ekonomik ensipòtab pou peyi Dayiti n ap viv kole la ak Repiblik Dominikèn. N ap tande l nan mikwo Beethoven François Fils. Anbasadè dominiken an konfime maten an ke militè yo ale men ke èd yo yo rete. Donk, ankò yn fwa mwen wè ke o nivo de gouvènman an, de ekzekitif la, gen de manti y ap bay. Premye manti yo te bay se ke yo te di ke pa t gen militè dominiken. Lè m ale m konstate epi lè sa a y ap fè wont sèvi kòlè yo di ke militè yo ale avèk tout èd yo. Gen yon seri de konfizyon se gouvènman an k ap kreye yo e m pa konn poukisa. Mwen pa wè poukisa prezidan an li eksite konsa. Prezidan an te ka rete trè kalm, sitou devan sekretè jeneral Nasyonzini an. Dezyèmman, l ap vante les mérites de l'armée colombienne, lame k ap pwoteje. Mwen panse ke mi prezidan an rantre nan kad jisteman yon prezidans pwovizwa kote ke genyen minustah ki la ki pou avèk pnh ki pou asire sekirite m panse ke jisteman si yo pat kapab prezidan an ta denonse e pa kounye a pou l ap di se lame yo ki dwe vin pwoteje pwodui ke yo pote mwen panse ke sesi ta nòmal dezyèmman yon prezidan pa ka ap vant deri lame etranjè pandan ke jisteman menm menm menm menm liyn ideyolojik sa a te a yon sèten moman ranvwaye lame pa nou an.

pat pale. Men kisa fondamantalman ki fè nou menm kòm palmantè nou trè remonte kont prezans militè dominiken yo? Gon kontansye istorik ki la. Li politik tou paske gen de lè dirijan yo, olye yo pran dispozisyon pou yo pale klè, pou yo rezoud pwoblèm yo, y ap gade kòman yo ka pwoteje enterè yo. Mwen kwè ke Tout otorite ki gen sans de listwa ta di ke an nou chita pale, an nou gade kòman pazapa nou ka retabli dè relasyon ant de pèp sa yo petèt ki vle viv ansanm. Donk nou wè ke olye se sa ki fèt, ebyen gen dè otorite k ap regle kesyon komès yo, k ap regle kesyon e nou ka di mache ant Repiblik Dominikèn e Repiblik Dayiti. Nan sans sa a, se yon kesyon de enterè k ap regle e moun k ap regle enterè sa yo ke se swa bò kote dominiken, e Ayisyen, alò sitou bò kote Ayisyen yo pa gen sans de listwa.
Vwala, se Senatè Youri Latortue nou konnen ki te pran dosye sa a an men, men jan n pral wè l la nan yon lèt Prezidan Chanm Depite a Sholder Chancy te voye nan dat 14 oktòb bay Premye Minis Enex Jean Charles, ebyen li fè konnen Prezidan Chanm Depite a, enfòme w ke apre yon reyinyon al ekstraòdinè li di palman an te fè vandredi ki te 14 oktòb 2016 la konsènan prezans twoup dominikèn yo konstate sou sòl ayisyen apre pasaj siklòn Matthew a, chanm depite a, enstitisyon repiblikèn, branch pouvwa lejislatif la ki ko-depozitè de souverènte nasyonal la, egzije imedyatman pou militè dominiken yo fè retrè nan teritwa nasyonal la. Chanm Depite a raple Egzekitif Pwovizwa a ke manda l la limite sèlman pou l òganize eleksyon, li pa otorize l ditou pou l angaje peyi a nan yon wout konsa. Anplis de sa, èd imanitè, ke kèlklanswa enpòtans li genyen pou frè n ak sè n yo ki sinistre, pa kapab sèvi kòm pretèks pou vin souye sòl sakre Jean-Jacques Dessalines. Yon lòt fwa ankò, Chanm Depite a redi atachman l de fason total kapital ak konstitisyon e ak lwa nan Repiblik lan, e Prezidan Chanm Depite a salye yo, eksetera. Men li di yon bon aspè la a. e li pale de reyinyon a lekstraòdinè ke yo te fè, an palan de chanm depite a, nou konnen ki an vakans e ki pa kapab e retounen e ap syeje si ke se pa ekzekitif la ki konvoke l. Donk nou pa konnen si e te ekzekitif la ki te konvoke l de fason ekstraòdinè. Eske l ka konvoke tèt li pou kont li? Donk pou di w ke te gen anpil pawòl ki te pale. nan semèn pase a, sètènman gen de pawòl de bòn fwa, e genyen tou ki tradui yon malalèz rapò Ayiti ak Repiblik Dominikèn, menm lè nou konnen anpil moun se Repiblik Dominikèn lè yo pa ka pran avyon pou yo ale Ozetazini al pase wikenn yo, se la yo fè anplèt yo, e anpil Repiblik Dominikèn pa peye ankenn medya pou fè piblisite pou li, se Ayisyen ki ap fè piblisite pou Repiblik Dominikèn chak tan yo vini ap di w jan peyi a bèl, jan peyi a pwòp, jan peyi a devlope, eksetera. Nou konnen son rapò trè konplèks e trè anbigu ke nou genyen ak Repiblik Dominikèn. Men, aspè sa a, li trè lou nan rapò nou avèk li. Sètènman, gen opòtinism politik tou nan dosye sa a. Prezidan Privert te bay repons pa l samdi nan konferans pou laprès li t ap bay ansanm ak Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Ban Ki-moon. Ann tande kijan l te reponn. responsab nan Paleman li di ki te ansanm avè l lè l t ap resevwa M. Prezidan Danilo Medina. Dimanch dènye, lòske Prezidan Medina te vini la a, li t anonse m ke l ap vin manifeste nou yon vizit de solidarite. M te envite des membres du gouvernement, mwen te envite des hommes d'affaires, mwen te envite les deux Présidents des deux chambres du Parlement, e yo tout te la.

a Kanperen. Leta ayisyen prive de mwayen de rand lè wout aksesib pou pote de lasistans o viktim. Loske en peyi frè, en peyi vwazen, mande m eske l ka ede nou repare wout yo, mwen dwe di l non pou m kite dè milye de moun ap mouri grangou paske m pa ka pote èd ba yo. Se sa la reyalit. Dezyèm reyalite, sèz elikoptè ki son la, yo gen dè militè ladan yo. Eske sa deranj?

Pam, Paul, pou nou rekouvri kay yo ki gen dè kamyon ladan l, ki gen 6 mil matla, ki gen 20 tòn de karbiran pou mete nan kamyon yo, se militè Venezyelyen k ap kondui yo. Èske sa deranje moun? Èske gen militè dominiken ki anvayi peyi Dayiti? J'aurais pu vous retourner cette même question. Lòske le gouvènman dominiken mete 80. Kamyon, ki reprezante dè milyon dola a la dispozisyon Dayiti, pòl abandone yo, pou yo piye yo, menm jan yo sot piye kamyon Minustah, kamyon pam nan k t ap pote manje pou moun sinistre Okap. Eske Lari Dominikèn a pa le dwa de pwoteje sè zekipman ki l men a nòt dispozisyon? Je lès o zòm de lwa le swen dan parle. Men sa m konnen, ke an dwa imanitè, Lòske yon peyi ap ede yon peyi ki pa ka asire sekirite ekipman l, byen l, pèsonèl li, li dwe gen akò avè w pou l pwoteje byen e ekipman l. Mwen di nou mèsi bokou. Wala, Prezidan Privert ki te an kòlè lè l t ap reponn kesyon sa a, kesyon jounalis yo, kesyon ekstrèman sansib, e jou ki te samdi ki sot pase la a. N ap raple gen 400 merin ameriken ki isit, gen militè fransè tou ki isit, san konte lòt militè yo nan kad èd imanitè yo pote pou Ayiti. Epi pa bliye minustah. Donk tout sa, afè minustah yo pa t prevwa l ditou nan konstitisyon e nan palman ayisyen an, malgre te gen yon rezolisyon ki te vote, yo pa janm pran okenn desizyon Efektivman, ni de palmantè ki te kolabore ak gouvènman ki te pase pandan 5 an la pou te fè kwakseswa pou te mete yon pwen final ak kesyon sa. E pa bliye tou rapò politisyen yo genyen ak Repiblik Dominikèn, gen nan yo ki jwenn finansman elektoral gouvènman ki te pase anvan an, rapò yo la, se te Repiblik Dominikèn ki te finanse kanpay elektoral yo. Donk se yon rapò trè konplèks. Rapò Ayiti, Repiblik Dominikèn San Tranzisyon envite nou Doktè Armel Demorcy, medsen lejis, sou wòl Enstiti Mediko-Legal la ta dwe jwe nan yon moman trajik kote gen anpil moun ki mouri nan katastwòf siklòn Matthew a, men k pa ka jwe wòl sa a puiske li pa gen mwayen pou l fè l. Li pale de enpòtans sètifika desè a apre yon dezas konsa. N ap tande Doktè Armel Demorcy nan mikwo Bithowens François Fils. Se yon enstriman ki ta dwe pèmèt Leta gade nan ki kondisyon ke moun yo mouri, sitou nan ka de mò vyolant, epi fè de pousuit jidisyè lòske se de moun ki responsab lanmò a. Se sa k fè, menm si lwa nou yo ansyen, yo date de 1835, men jiskaprezan yo toujou daktyalite e, se ki e paradoksal, yo pa janm vrèman reyalize. Sa lwa lespri lwa a vle. Chak moun ki pral mouri dwe gen yon sètifika de desè e se yon pèsonèl swanyan, yon medsen oubyen yon enfimyè ki dwe delivre l. Pou 2 rezon. Premyèman, se yon medsen ou enfimyè ki ka di ke yon moun mouri. Donk, si pa gen sètifika de desè sa, sa vle di ke nou pa si ke efektivman moun nan mouri vre. E dezyèmman, lè ou pral delivre sètifika de desè a, se yon okazyon pou yo gade èske se yon maladi ke moun nan. Oubyen son on lòt se sa yo rele on koz de mò natirèl? Oubyen eske se yon moun ki deside mete fen a li nan son mò vyolant oubyen son mò sispè? Donk se wòl egzamen sa yo. An fen de kont, an ka de katastwòf, li enpòtan ke travay sa fèt paske. Pou pwoblèm idantifikasyon, lè dlo mennen moun ale, lè moun mouri nan dife, on risk ke pou konnen èske moun nan mouri oubyen èske moun nan disparèt. Lalwa klè tou sou pwosedi yo pou konnen ki lè on moun disparèt e ki lè on moun mouri nan kad yon katastwòf. Donk, lè on pwoblèm idantifikasyon, èske entèl mouri vre? Epi aprè, pral gen pwoblèm devan lalwa, eritaj, èske yo ka likide byen moun sa, piske yo pa konn si l mouri, eksetera. Donk, gen de gwo pwoblèm. Sou pwen de vi mediko-legal, se sa k fè, men, lejislatè lan, 1835, te gentan prevwa sa. Men, nan la reyalite jounen jodi a, menm nan Pòtoprens, jodi a, an pale avè w la la a, ebyen, moun yo, yo kontinye antere moun yo san ke vrèman pa gon sètifika desè, sètadi san ke gon medsen pa evalye nan ki kondiyon moun yo mouri. M pa bezwen pale w nan. aryè peyi a kote ke defwa pa gen aksè a wout, defwa pa gen medsen, menm pa bezwen pale w de sa nan kontèks nou ye la, nou te wè nan 12 janvye 2007 anpil moun mouri, antase, yo fouye tou, yo mete moun yo jiska prezan, enben sa kreye de gwo tèt chaje, nou te panse ke sa te ka fini, se sa k fè nou goumen anpil pou ke enstiti mediko legal la te fonksyone. pou pèmèt lè sa yo rive pou gen medsen ki al evalye sitiyasyon an pou idantifye moun yo pou ka di efektivman ebyen moun sa mouri pandan katastwòf la ebyen nan ki kondisyon moun nan mouri ebyen malerezman jiska prezan ebyen enstiti a ap vejete toujou gon pwojè de lwa ke nou te e soumèt devan palman jiska prezan lwa sa poko nome se sa ki pèmèt ke alò e vote ki pral pèmèt ke enstiti a gon yon minimòm de. Hein pou li fonksyone. Donk jiska prezan ebyen vreman nou genyen gwo kè kase pa rapò avèk katastwòf sa ki sot rive a, pa rapò ak kantite moun bon entènasyonal ap pale de plis de 500 ka de moun ki mouri pandan katastwòf sa. Gon polemik jisteman paske pa genyen yon enstans ki la pou ki fè dekont kadav yo ki pou di efektivman entèl mouri, entèl mouri de sa. Paske antretan Gen moun ki kontinye mouri de maladi. Ki sa w pral fè diferansye ant sa k te mouri, pa egzanp, de vyeyès oubyen de yon mò natirèl epi de katastwòf la? Fè w prezante m tablo jan sitiyasyon an prezante avèk tout pwoblèm ki genyen. Nou poko konn kilè n ap rive jwenn solisyon de pwoblèm sa yo nou prezante la. Strikti ki la pou ta kapab prezante moun yo de sètifika desè, li, li, li pa egziste. Depi lontan w ap goumen pou sa, pou ranfòse enstiti medikal legal la, pa menm genyen, m ta ka di, senk medsen lejis isit ann Ayiti. E se nou de sèlman medsen lejis, e la ankò yo pa solisite efektif nou. Se kòm si m ta di w enstitisyon an la, epi Leta o pi wo nivo, gwo branch nan Leta yo ki Ke li la pou l sèvi pa rekonèt, li pa menm okouran ke l ap fonksyone. Se yon bagay ki grav. E efektivman lè yon moun ap tande an Ayiti gen 2 sèlman medsen leje se vrèman nètman ensifizan. Ebyen yo pa solisite sèvis yo. Pa egzanp, youn nan wòl enstiti mediko legal la se akonpanye pwoteksyon sivil jisteman an ka de katastwòf paske li gen wòl li ke li fè idantifikasyon kadav yo, gade nan ki kondisyon pou yo antere, Men, ou santi ke lè y ap pale de pwoteksyon sivil an Ayiti, se sèl bagay vrèman yo pa anm mansyone ditou. Donk, se paske jisteman pi gwo enstans nan Leta yo k ap planifye a, enben poko entegre nosyon sa yo, yo gentan, yo lwen toujou. Donk, se lokazyon m byen kontan ou ban m mikwo a tou efektivman pou ke nou fè moun yo, nou lanse apèl sa pou ke yo reflechi enn ti pe plis paske nou gen mwayen pou nou fè byen. Kote ke moun yo mouri aktyèlman nan Grandans lan, anben gen medsen. Yo pa panse a sa tou senpleman. Fòk ke vrèman nan entèvansyon pandan katastwòf lan, anben fòk ke, anben yo panse tout medsen, kèlkeswa medsen an, ou pa bezwen medsen lejis pou sa, kèlkeswa medsen an, anben li ka sèvi jisteman pou ta, 1 di moun nan mouri, e di kòman moun nan mouri, e delivre yon sètifika de dese ki se. Atik ki pral pèmèt nou nan paran yo fè de demach o pwen de vi administratif ke yo bezwen lè sa rive. Lè gen de menas sa reprezante, moun ki mouri san pa gen inimasyon ki fèt, epi zannimo ki mouri nan kad pasaj ouragan, ki jan tretman ta kapab fèt de kò sa yo ak moun ki mouri de kolera yon fason pou n kab evite ris kontaminasyon la? nan dènye jou sa yo. Sa se yon lòt pwoblèm ankò. E sa ki dwòl la, se ke gen de lwa nan kòd sante nou, nan kòd sanitè nou an ki jisteman prevwa yon seri de maladi ki ka kontamine moun, enben fason pou yo fè inimasyon yo. Efektivman, ou pale de kolera, enben efektivman se gen risk de kontaminasyon pou moun E lè moun mouri de sa, donk gen yon fason pou ke ou delè tou kondisyon pou kondisyone kò a pou ke ou fè libération. Men, e bagay yo tèlman degrenngole, ebyen ou pa santi gon volonte non pli nivo la pou ke yo adrese pwoblèm nan. Nou lanse deba a, gen mwayen, se pa yon bagay ke nou pral chèche a demen e se pa yon bagay ki koute chè non pli. Se jis panse a sa epi òganize pwofesyonèl yo pou yo fè travay sa kòrèkteman. Doktè Armel Demorcy, medsen legist, nan mikwo Beethoven François Fils, yon aspè ke tout gouvènman ki pase yo, dayè Leta pa envesti ditou pou enstiti a devlope e sou wòl ke l kapab jwe pou rezoud dè pwoblèm lè yo jwenn, lè yo asasine moun, lè yo touye moun e li gen yon pakèt enfòmasyon ke se li menm ki an mezi pou bay yo, epi kesyon afè de lè gen katastwòf konsa wòl ke l kapab jwe pou idantifye moun ki mouri yo pou bay leta de vrè chif, ebyen yon lòt fwa ankò leta pase akote de wòl nòmalman yon enstitisyon konsa, Enstiti Mediko Legal la, te dwe jwe. Se te Doktè Armel Demorcy ki t ap pale konsa nan mikwo Bith Ovens François.